Video black la fenk pran lari ankò pou yon dezyèm fwa wi se jan w tande a tout moun konnen black la kiyès li ye tout moun konnen se yon figi piblik kap viv sou rezo a kap viv repiblik dominikèn ebyen ta sanble Videyo Black la repran lari ankò pou yon dezyèm fwa. Ebyen nan videyo sa nou vin baw tout detay, nou vin baw tout eksplikasyon, nou vin baw tout enfòmasyon. An pasan map di nou sa, Black la se yon jèn timoun, se yon bèl timoun ki chaje avni. Black la gen manmanl, li gen fanmi, li gen sè, li gen frè. Black la gen papa. Jèn gason kap plede lage video black la mesye sa pa fè sans sa pa fè sans ditou ditou sa nap fè a pa bon nou pa kap fè tifi a sa mesye rete la pa deplase m pral fè nou tande Tout eksplikasyon kòman video black la fè pran lari e jan w wè m di w lan se pa bagay piti non e w ap menm arive gade nan yon pòs sou facebook nòmalman nou pa konnen si se black la ki dèyè paj facebook sa w ap tape black la black sugar se konsa paj facebook la ye m pral kite imaj la pou nou kapab wè. Nan pòs sa li fè sou Facebook lan kote li mete videyo dèyè li lòt bagay kap fèt wap gade kòman dèyè Black la byen grese bon men moun fou sezi ebyen m pral fè w tande plis eksplikasyon pou w ka konprann kòman videyo Black la fè pran lari pou yon dezyèm fwa.
Yap fè black la yon bagay ki pa twò bèl nan moman. Videyo black la kap sikile, videyo black la ki gen Melissa, Melissa Prophète Mackenson m kwè ladann nan se pa yon videyo ki fenk fèt li ye. Son videyo ki la lontan men se jodia moun nan deside lagel li tann tout bagay fin frèt sou black la, black la al lekòl li chwazi pran yon lòt chemen li deside lagel pou fè pale. M twouve sa pa bon. Si nou gen videyo black la nan men nou paske m konnen black la gen dwa gen anpil videyo nan men nou ki poko lage. Ey black la gendwa gen bon ti valè video w lan men nou si nap lage yo just lage yo nèt pa lage youn epi tann koul fin frèt ti dam lan pran yon lòt ligne li chache trankilite l epi poun lage yon lòt ankò vin fè pale l mal but li vrèman pa bon si nap lage yo si n gen video w lan men nou nou pa vle siprime yo nou pa nou pa vle kenbe yo se pibliye n vle pibliye yo just pibliye tout èske w konprann mwen just pibliye tout nou konnen n fini a sa se pa lagon grenn la nan mwa sa epi lòt mwa yo retounen lagon lòt grenn ankò, si yo te bliyel mwa sa epi lòt mwa yo lagon grenn yap panse se menm bagay la lap kontinye fè poutan se manti, ta di aktyèlman Black pwan lòt liy nan fason li te ye lontan. Malgre gen anpil pwòch Black ki tap fè kèt, anpil zanmi Black ki tap fè kèt sou rezo a mande kòb pou yo te ka mete ansanm pou yo voye Black la al viv Mexico. Malerezman sta sanble Black la pa ale viv Mexico, Ebyen, gen moun ki fè kwè Black la tap viv Kap Ayisyen, li deside rantre Repiblik Dominikèn ankò, malgre premye videyo Black la ki te fenk sikile sou rezo a, kote Black la te anndan lopital, li te fè depresyon, li te santi l pa byen, manman l ap gade l, tout fanmi l ap gade l, Ebyen men moun fou sezi. Anpil moun paka konprann sa kap pase black la nan moman. Black la se sèl fanm nan moman la pa palel mal devanm ou ka pale tout moun mal nèt devanm men black la pa pale black la mal devanm black la lagon ti epizòd la mezanmi kolègèt mesye map gad video a dlo ap koule nan jem malgre se pa kriye map kriye.
Black la vin pèdi respè, Black la vin pèdi konfyans, Black la vin pèdi valè, Black la vin pèdi mounite. Tout kote w pase sou rezo a wap wè yon pakèt moun kap derespekte Black la e yo toujou di fason ou vann tèt ou se konsa yap vann ou. Ebyen malgre anpil bagay ki te pase Black la deja anpil moun tap plenyen sou dosye a paske preske chak yon moman ou rete ou wè. videyo black la pran lari e menm black la santi ke li vrèman te nan pwoblèm. Epi wap byen gade pou wè sa re arive ankò pou yon dezyèm fwa. Wè bagay misye gen, wè bagay misye gen, wè bagay misye gen bro, wè bagay misye gen, wè yo, wè bagay misye gen, sa se tout medam misye genyen yo bro.
Ni nèg kap fè w ka fanm tou wi. Wè
Ou wè tout bagay misye genyen Ou wè yo bro Ou wè Ou wè yo Ou
wè bro.
Apre poze yo kesyon sa ankò tchwa palman. Kiyès Black te bay kòb la? Bro Black pa Black paka konn kiyès li te bay kòb la zanmi paske moun nan k ekri ki vin mandel kòb la se menasel vin menasel li pa konn kiyès bro. An li an m panse tankou li te di w a ou konnen telman de bon kob Non! e e.
M gentan di w koman biznis lan ye mete tèt ou M mete konprann tèt ou kounya an m plas. konprann e sa fè m repoze w kesyon an ankò. Neg la ta el li gen video al. Janw sot tande a malgre black la ta sanble ap peye moun oubyen ap peye jèn gason oubyen ap peye antouraj pou video li pa pran lari Ta sanble li ta peye yon kòb ebyen malerezman sa te fini trè mal pou black la wi se jan w tande a black la peye moun black la peye antouraj li black la peye zanmi li malgre sa nèg yo deside relage video black la nan lari ankò pou yon dezyèm fwa. E gen moun ki fè konnen ke se prèske chak jou pèp la ap jwenn yon videyo Black. Black ta sanble gen plizyè videyo deja ki pako pran lari e ki nan men yon pakèt jèn gason. Daprè sa ki pale yo di ke Black la ta konn fè krèy ansanm avèk yo. Ebyen jèn gason sa yo deside Kenbe video sa yo, malgre yo mande black la lajan, ta sanble black la peye yo, malgre sa ti mesye yo re lage video black la nan lari ankò. Wè nan bagay zen black sa, m bay black tò. Pa paske l fè sèks sou kamera nan paske li gen kèk fwa pran fò w wè tèt ou apresa wi but pwoblèm ki genyen an m tande ti gason sa fèt an 2003.

Tu konpran? M ta fè m pa renmen nèg twò miskle. Fò w miskle ase pou leve m, but pa miskle ase pou remèt mwen kou a twò fò. Se, tu konpran bro? Daprè anpil done k ap sikile sou rezo a, ta sanble Black la te nan relasyon oubyen te nan fè krèy avèk yon pakèt jèn gason. Ebyen sa w tande a la, jèn gason yo fin maspinen Black la, pandan yo fin maspinen Black la, jèn gason sa yo, yo mete tèt yo ansanm, epi sa w tande a, yo deside pibliye videyo Black la. E gen moun ki fè kwè videyo sa yo yo te la lontan. Se pa videyo kounya ke yo ye. Men se videyo ke nèg yo sere lè yo bezwen fè kòb sou tèt Black la. Lè yo mande Black la kòb, Black la pa vle voye kòb oubyen menm si Black la ta voye kòb, malgre sa nèg yo ap fè Black la mechanste.

Enhen m oblije vin repliye. Non m pa m pa vle w fè jan de aksyon sa yo m pa vle w bon men a tout sa men a tout sa m ap ba w tò menn m ap ba w tò paske jan ayiti ye la jan ayiti ye la sou sendomeng ou pat dwe al travèse pou al pou al okap menn. Mesye map di nou sa, video sa m konnen ke lap rive sou anpil nan nou e anpil nan nou ap gade video sa. anpil jèn gason kap gade video sa konsèy pam mesye map di nou sa nèg kap pale ansanm avèk nou an la son jèn gason menm jan ansanm avèk nou map di nou sispann ansanm avèk deriv sa yo nap fè anndan sosyete a paske tout sa w fè ki pa bon sou latè se sou latè ke ou retounen peye sa w fè a. Sa pa fè sans ditou pou n ap plede sal imaj black la konsa. Mwen ka konprann black la oubyen li ta gen pye lejè oubyen li ta fè move zanmi oubyen move antouraj. Men, na sonje mesye, nou gen frè, nou gen sè, nou gen matant, nou gen kouzin, nou gen manman. Blak la te ka sè nou. Li te ka yon bagay pou nou kanmenm. Men sa nap fè a mesye, fòk nou eseye sispann ansanm avèk sa. Paske l pa bon.